Jean Pierre Cime, Nou konnenw pou yon bon bout tan, depi ou pat nan pakè Senmak, jodi a pakè a nan de pla menw, se yon pakè ou konnen byen, vil la ou konnen byen. Nou konnen arive yon pil moun kap soti Pòtoprens poun pa di Kwadèboukè nan tout zlòt vil yo kap antre nan vil Senmak. Etanke komisè, ki atribisyon paw avèk lòt kòlèg ou yo e majistra vil la, komisè polis yo, ki desizyon nou menm pakè pran? Bon, map pwofite okazyon an pou poum salye. tout moun ki fè pati staf radyo Tèt a Tèt la, patikilyèman pdg a. Donk se yon gran okazyon pou mwen jounen jodi a pou m fè yon ti pale parapò ansanm avèk yon seri de pwoblèm ki genyen atravè jiridiksyon an. Donk kòm ou di l deja. Mwen se yon moun ki ki fè yon bon bout tan nan pakè a. Aprè de sa, m te m te sibi yon transfè, m te ale Pòtoprens. E pi, kèlke zane aprè, yo retounen avè m nan nan tèt pakè a pou m kontinye vin fè travay ke m t ap fè ki te ki te vrèman bon pou pou kominote a. Donk, kesyon. Kesyon moun k ap vini andedan jiridiksyon an, k ap sòti nan zòn ki vrèman boulvèse yo, pase sitou moun k ap sòti di kote de Kwadèboukè. Paske tout moun ka konstate l, aktyèlman la a, onivo Pòtoprens, gen anpil zòn ki twouble, kote genyen gè k ap fèt ant bandi ansanm avèk bandi. Donk, nan moman gè yo, gen anpil bandi k ap epapiye de pa e dot. Men viki nou konnen Sen Mak, Sen Mak li menm se limitwòf li ansanm avèk ansanm avèk depatman depatman lwès gen anpil moun ki gen entansyon pou yo vini nan vil la pou yo vini tabli yo nan vil la donk mwen menm sa ki m fè an se sans kòm komisè di gouvèneman ki chaje pou asire sekirite tout moun nan vil la. Donk nou fè dè seri de rankont. Pami rankont yo, nou reyini ansanm avèk konsèy de sekirite vil la ki genyen kòm konpozisyon e majistra kominal la, e vis delege a, e komisè di gouvèneman an, e jij de pè a, donk mwen menm nan pwopozisyon ke m te fè, m te mande nèg yo pou yo fè yon konsèy de sekirite elaji, kote yo ta entegre otorite lokal yo ladan l. Paske dèfwa bandi a konn pran direksyon pou l rantre nan komin Senmak, Lè l rive nan zòn rekile yo, li di kèt, donk l ap pi bon pou mwen si m ta rete la yo pito. Nou menm, sa nou defini kòm estrateji pou nou anpeche bandi vin bay pwoblèm andedan vil la, nou dekrete pèmanans onivo pakè a. Pa egzanp, nou travay jou e nwi. Donk kòm tout moun ka konstate l, yè apati de 5 è di swa nou pran lari a pou x di maten kote n ap fè check point, n ap cheke machin yo pou nou wè moun k ap antre yo, kijan de moun yo ye pou yo prezante. idantite yo epi nou menm kòm otorite pou n ka pran tèl mezi ke de dwa. Men nan moun sa yo k ap vini yo, èske n dwe avi pwovizwa pou yo? E bon, sa a li menm ou konnen sa yo se, se ke kesyon sa a se pou, se pou lameri. Pa egzanp, abri pwovizwa se bagay ki. Ki konsèy ke lameri epa epa epa epa job komisè komisè gouvènman komisè Men nou pa fon nou pa fon anjistreman tou pou moun kap antre poun konnen nan ki zòn yo ye nan ki kote nan ki anviwònman nan vil la nan ki si se kankanbou si se pòtay gèp si se nan santre vil yo ye pou nou toujou pase vizite moun sa poun konnen kòman yap viv ki tan konbyen de moun ki antre nan vil la. Bon gen gen gen yon avi ki ki apèn sòti la avi sa se se li sòti de konsè ansanm avèk majistra kominal la, vis delegasyon an, lapolis, lajistis, yon fason moun k ap antre yo efektivman pou yo ka konnen ki kote moun sa yo refouje yo. Pa egzanp, si moun nan annik antre nan vil la, nou pa konn kote yo etabli yo. Pase lè moun nan ap vini, ap kite yon kominote, paske genyen bandi ap fè raj atravè kominote a, defwa gen moun debyen. ki konn kite kominote a vin yon lòt kominote konsa tou gen vagabon, gen bandi konn kite teritwa pa yo a epi yo vini yo vini nan komin nan. Donk e sa k fè n ap mete bon jan de kontwòl yon fason pou n konnen moun sa yo ki kote yo ye pase lè yo vle Lè yo vle fè dezòd andedan kominote a, epi nou menm pou n ka gen yon repètwa, kounye a pou n ka konnen moun sa yo ki kote yo ye, epi ki desizyon yo sipoze pran. Men, men, men sa, sa m vle pou tout moun anvizaje. Pa egzanp, n ap viv, n ap viv nan yon peyi ki rele Ayiti. Tout moun se Ayisyen. Donk si moun nan se pa dezòd l ap vin fè andedan kominote a, nou pa ka anpeche l vini. Sèlman nou bezwen gen de enfòmasyon de moun nan. Fòk moun nan diman idantifye pou nou konnen moun sa ki kote l soti. Lè vini fòk moun nan bay esplikasyon ki kote l ap ebèje. L ap ebèje l yon fason pou nou ka konnen si gen yon pwoblèm, si tout fwa yo ta, yo ta, yo ta, si tout fwa Yo ta idantifye se tèl moun ki komèt tèl aksyon, pa rapò avèk repètwa majistra kominal la, l ap wè moun sa a s on moun ki te vin nan vil la, donk li kote m ka jwenn li. Pou le moman la, moun sa yo nou poko konn ki kote yo ye nan vil la e ki kote yo baze oubyen lameri poko di w èske yo gen yon abri pwovizwa pou moun sa yo. Si ta gen yon otorite oubyen yon moun ta vle fè yon èd avèk yo, pou yo ta konn nan ki kote yo eseye pou yo ale. Bon, nou poko, nou poko vrèman idantifye de ka. Nou poko vrèman idantifye de ka. Pa egzanp, yè, yo aprann yon dam nan biwo, yo aprann wen gen, gen yon bis ki, ki, ki debake sou plas piblik la, kote gen anpil moun ki kanpe sou plas piblik la, Kote gen anpil, anpil etranje ki desann ki ka kale, kale sou plas la. Mwen m fè le devwa, m deplase ansanm avèk ekip mwen, m ale sou plas la, m wè mwen pa gen moun. Mwen pa gen moun. Jiska dat, m pa ka di gen moun, gen bandi ki soti nan lòt kominote ki vin nan kominote pa nou an. Nou ta di si si nou ta gen yon konsèy wap bay avèk moun kap anfèmen moun yo kay kounya paske gen moun ki nan vil la paske mwen menm a de jem m wè de moun m pat konn wè kap pase a valiz nan do nan ki prale kay moun yo men moun yo se ayiti yo ye pa ta di yo pa ale men kounya e yon moun kap anfèmen yon moun kay si w ta gen yon konsèy etanke komisè gouvèneman pou ta bay moun kap anfèmen moun ki nouvo veni kap vin chache kay pou yo anfèmen kisa l tap ye. Bon moun kap moun kap anfèmen moun kay yo Fòk moun nan gen bon jan enfòmasyon de moun w ap afème kay la. Pa egzanp, fòk moun nan li diman idantifye. Si l pa gen yon referans, yon moun ki di a, sa a se yon ti kouzen, sa a se yon ti bofrè, sa a se yon ti bèlsè, donk moun nan ta toujou, li ta toujou bon pou moun nan ta ale nan lameri kounye a pou yo anrejistre l. kòm moun ki soti nan yon lòt kominote, ki vini nan kominote pa nou an, ki vin lwe kay andedan kominote a. Komisè nou konnen ou kite pakè a yon bon ti moman, nan tou non pakè a la, kòman w wè sante pakè a, kòman w wè aktivite pakè a, kisa pakè a ap mennen tou? Bon, kòm ou konnen, m apèn sou dezyèm semèn depi m retounen nan tèt pakè a, depi m retounen nan tèt pakè a, m apèn nan 2 semèn, Paske ou konnen lè ou fèk vini, donk se moman pou wap obsève tout bagay. Kòman ou wè sante pakè a? Pou wap obsève tout bagay men jiska dat la, donk nap avanse, nap avanse, nap avanse trè byen paske mesye sibtiti yo se de moun m abitye travay avè yo deja. Yo ka travay, yo konn travay e mwen menm m son bon chèf dekip. Mwen son bon chèf dekip, m toujou m toujou kreye kreye mwayen pou m mete tout moun o travay. Nou konnen sou TT yo an grèv, kòman grèv la ye la? Eske gen yon trèv ki bay oubyen poko gen anyen k di?
Bon, pakè pa konn, pakè pa ka nan grèv paske paske komisè gouvènman yo tèlman gen gen travay pou yo fè swivan atribisyon yo. Lè se yo ki antre ki antre an grèv se kòmsi yo di popilasyon an ou lèse pou kont. Donk li li pa konsa. Pa egzanp gen dwa gen yon ti ralanti, pake yo gen dwa fonksyone o ralanti men men grèv non pase pake yo komisè yo paka paka paka an grèv. Komisè si w gen yon dènye mo ap di a popilasyon an kisa l ta ye? Bon dènye mo m ap di avèk pou jodi a avèk avèk popilasyon an m ap mande yo Menm konfyans ke yo te fè m nan pou yo kontinye fè m ni, paske travay k ap fèt la, se yon travay k ap fèt konfòmeman a lalwa. Konfòmeman a lalwa paske mwen menm kòm m toujou di l, bousòl mwen se lalwa. Bousòl mwen se lalwa paske si m se yon moun ki te konn ap vyole lalwa, Jounen jodi a, m te gen dwa pa ka retounen nan tèt pakè, nan tèt pakè Senmak. E m ap tou pwofite, m ap tou pwofite okazyon an, m ap tou pwofite okazyon an pou m bay yon ti esplikasyon, pou m bay yon ti esplikasyon sou sèten dosye donk ki konn ap fè la youn daktyalite andedan, andedan, andedan kominote a.

Sa m te remèt yo m poko jwenn yo vwa. Ou pa mande yo? Vwa pou m ta pou m ta jwenn pou m ta jwenn sa yo te yo te sezi nan moman ke ke m pa t la. Donk pou pou pou kesyon ou poze kote m di si si m pa mande yo a donk non n ap fè bagay yo de fason literal paske se administrasyon donk se pa nan bouch pou komisè a mande tèl ou tèl dosye. Donk li ka toujou ekri, e se sa m ap fè la. Sa m ap antre pran la, m ap ekri fòmèlman pou m mande kòde li yo, nan men ki moun yo ye, pou moun nan retounen yo nan grèf la. Mèsi.
Se konsa kesyon an ye. Mèsi komisè.
De ryen, se mwen pou remèsye ou.